Mesye! Gadon jan lavi di mesye! Lè w vin w ap mache nan peyi yo ap gade w, ou pa ka konnen kisa pou w fè, sa pou w pa fè. Men mesye m gen yon konpè m la li gen kòb. Ba mwen vye nom di mesye che konvèti pyè mesye humm li pa konn doulè malere lè w byen avèl ou leve jèn gason che nan dyab misye ta ale mwen m tal nan dyab tou men jezi wè ou wè tout bagay kap pase che nèg jan w wèl wo a men gwòsè janm ni fò 2 janm mayigwen mwen m wè konvèti pyè. Humm eeyy Alon dep maten m pa wè ti nonm mwen an m pa konnen sil ta jwenn yon bagay li pase nan bouch li nan lari a fò di ti nonm sa fè tou dye tou dye li fè tou dye wi humm.

Janm wè a a la pa a. Sak gen menm?
Kote w te ye depi maten? M konnen w son nèg ou yanyàn depi lontan ou vivan ou tèk tèk bagay sa yo. Pitit mwen, si m pat yanyàn m pata ka fè w non. A monchè, e poutèt sa m vin kote w la. M pata ka fè w kounya m granmoun.
Pa men sak pase, ban m di w. Ou konnen Ti Pyè son nèg ki gen lajan anpil li ye? Ou pat konn si misye gen yon gwo pitit. Pa trete konpè Ti Pyè ak Ti Pyè. Poutèt mwen m rele konpè Ti Pyè konpè.

Kote ou pral la kounye a? A m pral brase larye ou pa gen anyen pou ban mwen. A vle di wè apati de jodi an nivo 1 nivo 2. Ou se 1 mwen m se 2 a. Wap konprann non pa nap brase. Kiyès nap pran pou 3 a? Nou poko gen moun. Pitit gason m, pitit gason m pale w. Nan koz entelijan pi gad wèt ou vin pi long pase jan n ye a.

Mesye wi men. Ah mon chè befò nou gen kontwòl misye. Yap palem de misye men ou pa gen kontak li menn. Bon atirèlman pou le moman kounya la mpa gen kontwòl misye menm menm non. Ebyen patnè pam de tout fason fòn chache gen kontak papa misye papa nèg ki gen lajan m gran ras yo ye frèm. Papa misye pa fasil non papa. Ras moun sa e moun ki gen lajan yo ye frèm fòn nou ede misye fòn nou ant edel antre misye menn nou tap li tap bon pou nou menn nou tap edel boule kòb yo menn ah mon chè nèg ap mal vire la a pye aza lè konsa misye te voye nou anlè menn nou tap sou gwo machin ap vire la a papa de tout fason nap

Kouwèm chita konsa m panse ak aferi Kòm premye pit gason m Kè tout kòm m voye bay fleri Lòd m achte yon machin voye bay misye Misye kantan kraze machin nan Ay deske papa l gen lajan Se li k gen lajan. M dakò epi depi l gason m li ye men antoulèka m ap kite l la kote l ye a m ap kite l kote l ye a la m pa ni m pa ap antre paske kay mwen Ayiti m gen tout gwo machin e sou kont li yo ye tout biznis mwen yo se sou kont li yo ye li menm m ta ka voye chèche l vre wi men si m voye chèche l l ap gate vi l ap gate bay l ap vin nan fimen paske depi timoun nan antre nan lòt peyi li pran neve l fimen Ou pa ka jwenn grenn li ankò. Ou ta rale l, ou ta rale pye l ou pa kapab. E prèv nan sa? Sa m ta fè? Sa m ta fè la? Bon m gen lajan sèl pitit gason m genyen. Lajan m se pou li. M santi m gen, m santi m gen pwoblèm pou tout lavi m. M ta touye tèt mwen paske sèl pitit gason m genyen. Pitit gason an li vle fè lage tèt li nan lari.

Lè map gad ti nonm mwen an kap mache pou kont li nan liy nan. Nan liy nan. E mwen avè w nou konpè nou leve ansanm. Nou leve ansanm nou leve ansanm menm si.
Malgre kou yon gen kòb mwen m pòv. Konn sa w pa pòv konpè. M gentan wè son nèg di w yo ou pa vle gade m nan je menm. Konpè se. Men jis fè m ba w konsèy ki ka rive demen maten ki ka leve w atè a. Vwala vwala. Wè se mwen menm wè ti nonm mwen an. Defo w voye dèyè l wi. Konpè ti byè. Bon si m gen kòb se kòb ou pa ta.

M ka eseye konprann, se selon livasyon ou bay timoun nan. Se pa livasyon ou menm konpè, levasyon. Ou pap ka korije m, lajan an t ka korije m, ou pap ka korije m ak pawòl mwen paske mwen avè w leve nan bouk la ansanm, fò w konn kiyè. Konpè ki pale w konn pale.
Bon konpè ti Pyè. Men bon bon bon bon, men sa w ap fè konpè. Menm fòse m ka pale avè w. M ap voye dèl, m ap voye dèl. Tout sa w wè m di w se voye dèl misye. Paske wè ti nonm mwen an. Son ti nonm ki pa nan travay. Ok. Men Avanm gen 200 goudis ou pa sipoze kite timoun nan mache san kob. Map voye chèche l. Men sèl bagay m pap bal de zanmi m pap bay fleri de zanmi le gran traka ti nonm ou an. Bay mwen avan nou byen ansanm mwen avan nou nou byen ansanm se ti nèg ou a m bal kòm zanmi. Pase timoun kounye a nan fimen se si son sèl zanmi pou l genyen konpè ti nèg. E ki konpè ti nèg ou pa fimen. Non mwen.
Pitit pam ka fi.

Ou dim ou te vann li dako. Bon kote kob machine sa fini. Bon pa gen pwoblem pitit gason m ou ye paske epi epi pou mwen m sipoze ba ou men pa gen pwoblem ou ka ta fin vann li antoulèka konpè Maluma banm banm yon konsèy la konpè m nan. Paloma m konnen.
Ou ko konnen.
Misye di bon m pa m pa sipoze kite w Ayiti epi ti nèg li a isit epi ti nèg li a m ap ba w m ap ba w kòm zanmi n aprè 3 jou m ap vwe chèche w. 3 jou konpè menm jodi a gade yon bagay. Ou pa pi byen.
Mwen pi byen men feyou ou sou rezidans map weta ou demen maten. Ou. Kòman ou ye a medam yo anba wa wap kraze yo anba la. A ou konnen nèg toujou gen anpil fanm men men papa m te gen pakèt fanm m kite yo wi yon sèl la m gen kounya wi m te vle antre avèl kòman wap fè sa papa. Non non non apre apre wa ou mwen mwen m sou renmen fanm wa wa rechèche l misye misye gon mennaj misye gon mennaj e jèn jèn jèn wi kouwè epi ok ok ok.

M pral byen pase Hey Mwen avèk leGran Traka Mwen avèk leGran Traka Ou wè vwa M se leGran Traka Mwen mte pran rive Mwen se kaka Mwen mse te mse trak la Mwen mse kaka Nou pral byen pase Hey Mwen fleyo nou la Depi m pase yon kote m fè l fleyo wi.